Genlè pouse ti chen an al rantre anba tren an. Donk se Jimmy Danger ki gentan kouri avèk Boss Ben epi Chogogo a yo rale ti chen an. Men se yon ti chen mandouran. Yon ti chen mandouran yo di se yon ti chen espedisyon ke l ye paske se nan chèche konnen m ap aprann Jimmy Danger di m li chante antèman ti chen sa a deja l pa konn kouman ti chen sa a fè nan lari. Se yon ti chen chante antèman pou visye. Donk ti chen sa a nan lari pou l al jape. Yon nèg tankou Bob ki sou yon volan yon tren konsa, 25 an nap mennen yon tren, menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen, 25 an karyè, 25 an siksè, bon m felisite odas ti chen sa paske mwen m pat menm konnen l menm se de twa moun map mande yap dim son ti chen ki te nan vizyon 2000 lal vòlò mikwo yo mete l deyò. Yo mete l deyò pou vòlò mikwo nan Vizyon 2000 pat menm konn sa menm menm epi bon. Jimmy Danger met tout bagay klè. Jimmy Danger kòrèk ou kòrèk sèlman ou tape di papa Boss Ben menm menm fin aranje sa nèt epi Choco Cho Gogo a ba l yon dènye rense m pa gen anyen pou m di Respekte grandèt Kounye a depi nou wè yon bagay ki pa klè olye n ap plede voye ban mwen di men sa moun di met kanson nan tay nou pou n pou n jere koze a M gen twòp bagay m ap panse pou yon repiblik On peyi k depatcha, on peyi santi, yè m al nan brh mesye m wè eta peyi dayiti, mesye ann tou fèmen l nèt nou fini. Brh k ap bay lajan nèg pral pran sak kòb gèl yo poko fon desann mèt la nan devan brh la avw on riyèl pou w pran pou w antre nan brh la mesye gwoup fatra ap fè vè mesye bay te m sezi bay sa wi. An non mesye ann tou fèmen peyi a n fini donk m tèlman gen bagay map reflechi pou peyi a gen moun ki di Bob ou tèlman ap panse pou peyi a pou bon bagay depi e ti chen kap jape nap jere sa nou pa menm bezwen voye montre m menm lèm moute sou paj la ma wè nou jere sa donk epi bon nou pa menm bezwen sa n kapab di pou li kanmenm podyab la politik divize men la mizik rasanble. E sam bezwen w konnen. Epi w nan w peyi w pa menm gen w bon stati legal menm, w nan w peyi w pa menm chèche konn istwa. Ou pa konn Anderson Cooper se yon milyonè? Ou pa konn Anderson Cooper pa gen kote pou l met kòb, ki kote l ap travay? E pa nan cnn l ap travay? E pa nan, apre l gen, tout moun oblije gen radyo? Depi w gen bèl vwa, w gen bagay, ou gen esperyans fò w gen radyo? Enben, e sa k fè nou rive nan, nan Soeur N rive la a wi. W ap chèche yon pòs radyo, 3 lòt monte sou li. Tout nèg bezwen gen radyo. Men tout, ou pa konn son bizismann mwen ye? Ou pa konn son envestisè m ye mèt la? Sa vle di, ou pa konn Anderson Cooper kòm milyonè, se nan cnn l ap travay? Ou pa konnen fanmi Anderson Cooper, byen yo ki te Bon, bon ou tèlman, bon m pa menm bezwen fè w rapèl sa a vrèman, paske ou fèk ap aprann jape. Ou pa konn pwav an Frans mèt la? Ou pa konn son nèg ki gen kòb nan tout tou dan l? Dèk e wap vin fè anfèt se sèlman ou Daso m felisite paske si w gen dwa vin jape yon nèg 25 an karyè 25 an desperyans 25 an de siksè sè kontini si jouk ou menm tou ou fèk ap aprann jape ou pè kiyès pou w jape se li pou w jape m felisite w m felisite w yo di m youn nan rezon k fè w wè l anmè kon fyèl la gen de dosye depi w manyen l li kanpe anfas ou. E dosye Daniel foot la wi. M tal pale de dega Daniel foot t fè zanbi. Se yon gason wi ki fèl antre kote wèl ye a. Yon gason kap trè travay pou bal rezidans. Epi li gen yon chanm gason nan beach la. Sou betize map bay chanm nan. Li gen yon chanm gason chak weekend lal fè weekend avèk nèg la wi. Sa vle di l pa vle moun pale de bagay sa yo. Li lal nan yon ko lal nan otèl la nan yon bagay ki tap fèt dènyèman la. Bagay referandòm yo bat li pou afè bagay menm bagay visye Dimityanje tap di a yo wè chèn pandan yap bay yo wèl met chèn nan pye goch li wi chèn nan pye goch ay bagay Daniel fout la mdi mdi pa kite Daniel veye Daniel fout paske Daniel fout fon dega nan peyi zanbi kote lap moute tèt ti gason Nan bay vice contre nature. Misye tande sa misye move misye move epi patron l voye l al pouse li podyab yo fè labi al pouse l anba tren an maten an m tap kraze l plat atè m tap kraze l an miyèt mòso men tap gen gwo anbouteyaj sou boulva a erezman Jimmy Danger te la Boss Ben e Cho Gogo a yo rape misye yo rape misye mèt la avan w pale gen bagay fò w chèche konnen ok se pa nesesè m pat menm konn non w men kèk moun map mande. Epi yo di m ou te fè yon pasaj nan Vision 2000, ou al vòlè yon mikwo, ou depi lontan ou gen foli pou al fè radyo, ou vòlè mikwo moun yo epi ou tou pa ka met pye w lòt bò a, ou tou nan kache, epi w ap regle bagay pou w jwenn stati refijye kòman rele a, epi gason w al fè wikenn ak gason tout moun konnen, m ap bay adrès la etc. M pa menm bezwen, m pa t menm konn non w men, men kèk moun m ap mande k ap di m men kiyès ou ye, men kiyès ou ye. Zanmi oditè! Koze mande chèz. Gen moun m ka site non men ou menm pa bezwen pèdi tan pou sa. Koze mande chèz men yo di de vyouz ou viv sa vle di si m ta lonmen non w maten an ou ta fè kèk grenn vyouz men ret la sa pa nesesè. Ann ale kounya nan sa ki gen rapò ak asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Kòmandan sekirite palè nasyonal la, li bay vèsyon pa l, sa l konnen, sa l konprann sou fè yo. 27 jiyè. 2021. Kòmandan Inite Sekirite Jeneral Palè Nasyonal, USGPN, Dimitri Herard, li bay vèsyon pa l sou dewoulman fè yo nan moman Zak sasinay sou ansyen prezidan repiblik la, Jovenel Moise, lakay li nan lannuit 6 pou louvri 7 jiyè 2021 nan Pèleren 5. Dimitri Herard fè konnen ke twoup lan, sa vle di twoup de ranfò lan, li te deplwaye. men l te bloke tou prè lakay ansyen prezidan an e yo te vin twouve yo nan yon sitiyasyon yo pa t gen lòt chwa ke repliye paske ansyen prezidan an yo panse ke yo te anlve l donk. Lè yap parèt, moun ki tap opere yo, nèg ak gwo zam ki tap opere yo, te fè konnen se DEA yo ye. Nan sans sa, nan tèt Jimmy Herard, san nul doute, nèg yo gen tan rantre kay prezidan an, prezidan an ka nan kòtèj machin nèg yo. Sa se rapò Dimitri Herard, li kouche. Nan dat 10 jiyè 2021, nan Direksyon Santral de la Police Judiciaire, dcpj, kote yon kopi vin jwenn nou nan redaksyon Caraïbes FM yè madi a. Ki sa l di? Li di ke te gen anpil manm sekirite prezidansyèl lan, manm sekirite jeneral Palè Nasyonal, sa y ap rele USGPN nan, Yo te plase yo an izolman swit avèk asasina ansyen prezidan Jovenel Moise nan lanwit 6 pou louvri 7 jiyè 2021. Kòmandan inite sekirite jeneral Palè Nasyonal la, USGPN, Dimitri Herard, li prezante rapò l lan bay kòdonatè sekirite prezidansyèl la, Jean Laguel Civil, e ki li menm pral jwenn arestasyon pa l bò kote Lapolis Nasyonal Dayiti, sou aprè dewoulman fè sa a nan dat 7 jiyè 2021 an. Nan rapò ki al jwenn Direction Centrale de la Police Judiciaire, dcpj, kòmandan USGPN nan, Dimitri Herard, li konfime ke li te resevwa anpil apèl telefonik bò kote Jean Aguel Civil e ke li menm tou li ta pral rele tou e Yo te pale avèk chèf operasyon USGPN nan, Jacques Sincère, ki li menm, sensèman, ki pat jwanyab nan telefòn, daprè Dimitri Herard. Responsab sekirite prezidansyèl lan, Jean Laguel Civil, li te rele kòmandan USGPN nan, Dimitri Herard, pou l enfòme l ke gon demann de ranfò, ki nesesè ki pou fèt kay ansyen prezidan Jovenel Moïse. Dimitri Herard, nan rapò ke l ekri, li rele rapid vit Jacques Sincère, ki se chèf operasyon USGPN, malerezman li pa t ka jwenn li nan telefòn, 4 minit aprè, Prezidan Jovenel Moise rele Dimitri Herard pou l di l konsa li bezwen èd e sesi se an ijans, dan limedya, brèf san delè. An ranplasman de Jacques Sincère, ke n pa ka jwenn nan telefòn evidaman, n ap konprann egzèsis lan zanmi oditè, se yon egzèsis franse-kreyòl, bagay n ap fè depi 25 an, Dimitri Herard, Li rele nan telefòn asistan li ki se Ronel Chéry pou l mande l ranfò total kapital rapid vit. Ranfò a rive nan katye Pèleren nan blòk inè 46 nan maten daprè sa Dimitri Hérard te fè konnen. Gen yon pikòp blanch komisarya Petyonvil San l pa bay twòp detay sou nimewo plak li nan rapò l la evidaman, li di pikòp sa te gentan mete l antravè nan wout la. Ajan yo ki te abò pikòp sa, donk yo fè konnen ke pa kiryozite, Yo te wè gen yon Prado Toyota de koulè bèj ki sispèk nan antre Pèleren 3 a. E se sa k fè yo te kwaze pikòp la la pou yo te kapab mete kontwòl sou li. Men la ankò, nan rapò Dimitri Herard lan, li pa bay plak imatrikilasyon Prado Toyota koulè bèj sa a. Li di ke. Yo kontinye wout lan ansanm avèk enspektè jeneral Vladimir Paraison nan machin pa Dimitri Ra a, ki li menm se te yon Toyota Land Cruiser gri, plak li se DM 01 108, alòske enspektè Paraison li menm li te abò yon veyikil Chevrolet Tahoe. koulè nwa. Lè yo rive nan 30 mèt pòs polis ki nan antre Pèleren 5 lan, antre domisil, rezidans si w vle, ansyen chèf leta Jovenel Moïse, yo te remake anpil nèg ame jouk nan dan. Mesye yo abiye an nwa. Yo pase yo lòd pou yo fè bak pandan yo fè yo konnen se yon operasyon DIE k ap mennen. Dimitri Herard di ke devan yon kafou konsa, yo pa gen lòt chwa ke repliye. Rezon k fè yo repliye anplis, Dimitri Herard k ap pale, Yo panse ke nan pil machin sa yo nèg ak zam sa yo, san nul doute, si son operasyon DIE, yo gentan pran prezidan lakay li. Prezidan nan youn nan machin yo. Nan sans sa yo paka al mande batay, epi tou yo pat gen fòs pwopòsyonèl ase, paske nèg yo gen gwo zam, Nèg yo anpil e li pa konnen nan ki machin prezidan an ye nan men nèg yo, yo pa vle al aji, al reyaji pou pat met apse sou klou. Se sa li afime nan rapò l la. Sur les lieux, Dimitri Herard fè konnen ke apèl Li pa kanpe apèl yo. Li jwe avèk strateji gèrye, PRR. Paske pandan ke y ap rekile an, men l toujou sou telefòn nan, ki sa l ap fè? L ap rele prezidan an, ki se Jovenel Moïse, pou l kapab konnen èske prezidan an ansanm ak nèg yo, oubyen èske prezidan an lakay li. Donk pou l ka konnen ki, ki, ki jan pou l jwe, ou konprann? Si l jwenn prezidan pou l konn ki, ki jwèt, ki strateji. Bon se se sa l aprann mwen menm micro m aprann e m pa aprann bay lapolis m pa konnen ki strateji l ta pral mete an pye sou pye men l paka jwenn prezidan an telefòn nan sone li paka jwenn prezidan an lè l wè l paka jwenn prezidan an li tcheke premyè lan e konsa yo rele li madanm prezidan an yo rele l premyè sa vle di premyè dam li telefone premyè lan ki se Martine Moïse. malerezman la menm chanson le menm refren san siksè. Martine pa reponn. Enben pi wo grade usgpn ki baze ki gen responsablite lakou anviwònman kay prezidan an mouche Bastien Conrad ki li menm jou swa sa se li ki te lakay prezidan Enben li rele misye. Paske si li rele prezidan li pa jwenn prezidan a mèt repriz. Li rele madan prezidan li pa jwenn madan prezidan. Li pa gen lòt chwa kounye a ke rele misye ki responsab e twoup ki nan ozalantou kay prezidan ki se Bastien Conrad. Rele Bastien Conrad nad marinad. Apèl san siksè. Bastien Conrad pa reponn. Donk, se sa Dimitri ekri. Li di, se nan ke palasuit, Dimitri Kertbira k ap pale, li pral aprann ke Bastien Conrad, PRR Guerrier, asayan yo te metrize misye. mare misye, misye pa t gen mwayen pou te reponn telefòn, selon esplikasyon Dimitri Ra bay. Kòdonatè sekirite prezidansyèl lan te rele Dimitri Ra pou l te mande l yon rapò. nan blòk dezè di maten. Direktè jeneral lapolis nasyonal Dayiti a, Léon Charles, vin rive sur les lieux pandan ke Dimitri Hérard, li menm, vin aprann ke prezidan an gentan asasine yo. Donk nan sans sa a pou evite ke yo pa sèvi antrav avèk sèn krim nan, li esplike ke yo pa rantre sou sèn krim nan. Se lè sa a l ap vin konnen ke tout bon vre ke prezidan an mouri. E se lè sa l ap rann li kont kalkil li te fè l panse ke prezidan an. te nan men nèg sa yo ki te fè tèt yo pase pou diye an, se te yon fo kalkil. Donk, se lè sa a aprè yo pral mennen operasyon, taktik etsetera pou te kapab rive mete lapat sou ravisè yo, kolonbyen yo. Operasyon an te dewoule sou wout Pèleren, yo t al bloke otèl Kinam nan Petyonvil, etsetera. Era! Donk, rapò sa a nan men FBI, li nan men Depatman Deta ameriken, li nan men dcpj, li nan men pwobableman lòt otorite ki anba oubyen ki sou tèt Dimitri Herard yo. Men, Guerrier. Nan rapò Dimitri Herard drese a, gen yon bagay ki atire atansyon m pwofondeman. Paske nou konnen l deja nan peyi Dayiti, radyo kominikasyon jwe yon wòl primòdyal nan zafè sekirite nan peyi a e ankò plis, sekirite prezidan de la repiblik e sak fè ke ou konn wè ke nèg la prezidan li sou biwol yon prezidan ki sansib pou sekiritel byen antandi li konn sou biwol yo pa ba li gwo gwo wòki tòki a yon ti wòki tòki espesyal pa vre Mak Joel DG pa DG a pat janm konn menm jan ak pa nou e pa konsa e pa pou tou DG son nèg li konn pran gwo a tou. Kote radyo sa yo disparèt nèt. Ewe se chèlbè nèg fè radyo sa. Mete koupam prete youn. Monchè pam nan pam nan tèt la kase. Pam wi pam nan wi. Ou konnen m lontan. Depi ou gen dwa di sa ou konnen m lontan. Sa vle di ke pou yon radyo kominikasyon la ou byen abiye chemiz ou antre andan kanson ou byen bagay. Li dòmi avèl tou.
Mèt la.
Ti radyo kominikasyon, brèk, brèk pa t lage pa l atè tou. Brèk pa janm lage pa l atè non. Monchè, radyo kominikasyon an te gou. Mèt la Guerrier, depi w te gen radyo, ou, ou, kote w te ye peryòd sa a? An, an n pa fè istwa, ou pa t ko, ou pa t ko debake. Tande, radyo kominikasyon nan peryòd sa a, lè kòl ou, gou gou nèg yo rele w Ronald Vaval. Vaval pa p sòti sot la rive la. Kòl li prèske rive sou talon soulye l, fò radyo kominikasyon an bwòse li. Bon, e, e. EMJ, Monbrun Junior, E pou radyo kominikasyon m nan kont a Monbrun? Monbrun, Nou vin fè yon jounal ansanm, m pa wè vye radyo pa m nan. Vye pa m nan te toujou ap, te gen yon ti pwoblèm antèn kase, m pran pa Monbrun an. Mezanmi, yo fè tout lari Pòtoprens ap chèche m. Y ap chèche m pandan tout lari Pòtoprens, mèt la, yo pa met lapolis dèyè m non. Mèt la, Pou w te konprann enpòtans radyo kominikasyon, se te wè yon Mario Andresol,

Titid toujou radio ti radio pal la yo bali pal la tou ti piti sou biwo lal met ti pal la sa vle di ke se m fè rapèl sa yo zanmi oditè poum di si nap kraze peyi a poun krazel nèt nèt nèt nèt nèt nou swa nou krazel nou di nap refè li oubyen nou deklare la fen di mond sou ayiti sak rele ayiti a pa egziste ankò oubyen nou kontinye nan pyesel. Paske radyo kominikasyon an Guerrier ki wòl li jwe? Li mete w okouran de tout sa k ap pase Petyonvil. Li mete w okouran de tout sa k ap pase Dèlma. Li mete w, sa vle di ke li li fè w anviwònman. E sa fè ke lè w ale nan depatman yo, gen radyo kominikasyon depatemantal ki konekte avèk depateman, gen kèk kote l pa kouvri nan komin yo, esetera. Men donk, radyo kominikasyon an nan ra. Paw Dimitri Herah bay la, nan pèsistans l ap fè pou l jwenn prezidan an, nan pèsistans l ap fè pou jwenn premyè dam nan, nan pèsistans Dimitri Herah ap fè pou l jwenn mesye Cordon ki te responsab sekirite nuit lan, li pa t bezwen fè tout simagri sa yo. Se annik peze bouton radyokominikasyon an, tout nèg yo gen radyokominikasyon nan anviwònman an. Pandan l ap fè sa, Petyonvil ap okouran, Eske w konnen krim nan fin fèt, sa aprè y ap aprann Petyonvil sa? Epi gad pwoksimite Petyonvil avèk rezidans prive prezidan an. Ne serès ke te gen yon radyo kominikasyon, Petyonvil te tou enfòme. Sa vle di ke gen de demand w ap fè kounye a, se si w vle wi pou w ta fè l. Ou pa menm bezwen fè demand sa yo, otomatikman radyo kominikasyon ouvè, kay prezidan an gen pwoblèm, kay prezidan an gen tire, tout polisye mobilize gèrye kèlkeswa kote yo ye a, Paske se vi yon prezidan ki an danje. Eske ou konprann sa m di w lan? M pa tande li pa paske li pa jwenn moun sa yo apèl yo san siksè, mesay pa pase li pa konn sa k ap pase. Ki kot radyo kominikasyon yo? Se se kesyonman sa m kesyone tèt mwen. Epoutan radyo kominikasyon se ou pa t menm bezwen pase pa telefòn. Pase yon prezidan an danje, yon prezidan ki rele w, kounye a ou pa menm bezwen yon telefòn tèlman telefòn yo kounye a yo sou ekout moun ap tande bon. Radyo kominikasyon se pi fasil pou gen kontwòl twoup ki kay prezidan an. Se an li peze radyo kominikasyon mesye sa k pase diska tè e se w ap konnen. M pa tande nan rapò l la l pale de radyo kominikasyon. M pa konn si sa si sa frape kiryozite nou. Donk a oken moman non, tout premye kontak yo se nan telefòn. E sanble se pa sèlman nan nivo radyo kominikasyon poze, se nan lapolis la de manyè jeneral, kominikasyon entèdepartemantal yo se atravè telefòn yo fè yo. E m konnen gon sèvis o nivo de lapolis la menm ki responsab kesyon radyo kominikasyon wi CRO. A mezanmi sa sa kite terib dèyè. Pase aktè prensipal nan ka sa la se radyo kominikasyon mesye. Aktè prensipal ki pi fasil pou transmèt mesay la youn ak lòt, se radyo kominikasyon. Olye yo pral nan rele responsab sesi, responsab sela, depi yo sou radyo kominikasyon, rezidans prezidan Jovenel Moise an danje, ranfò rapid. Kafeterya pote boure, tèl bagay pote boure. Se ranfò nou bezwen, mesye. Ou kwè nèg yo pral vin ban nou rapò la pou di radyo kominikasyon an te anpàn? Ou wè menm jan yo dim kamera kay prezidan t anpann depi 4 5 6 mwa ou kwè ou kwè bagay sa yo pral lagel nan gòjèt popilasyon an? Mwen men men sou kesyon kamera a e li poko twò twò verifye dayè mwen nan kesyon yo te poze direktè jeneral lan poukisa imaj yo poko sikile li te di ke yap itilize imaj yo lè sa nesesè Fim fim fim kap monte?
Mpa konnen eske efektivman te genyen sa. Humm fo film wi tande tande se imaj nap tann ka prezidan nap tann imaj lik jezi kri tounen li tounen li pran moun pal yo lala avè yo epi nou kontinye ap tann imaj toujou e bob ki di w sa rete pou rete an. Genyen avan Pierre Renel gen yon lòt yon oditè ki te fèm wè li di tou fòn ta konnen kiyès eske baryè kay prezidan se avèk Remòt elektwonik, kòman l ouvri? Èske se yon moun ki pou pouse l? Èske se yon moun ki pou ouvri l? Kiyès ki ouvri baryè? Se konsa l ouvri l, gen yon kòd? Yo di m gen yon ti baryè, sanble se la mesye yo te pase, eksetera. Donk, vreman, se yon travay dankèt. Yo te ka ban nou yon kout men tou nan kesyon baryè. Kiyès?

Egzakteman, ki sa ki lakòz lanmò prezidan an? Nou sot li rapò Dimitri Herard, kòmandan inite sekirite jeneral palè a, yon rapò ki pral sèvi nan ankèt ki kontinye ap mennen sou sasinay prezidan Jovenel Moïse, ankèt ki kontinye ap mennen nan nivo lapolis, atravè dcpj ak nan nivo Pakè Pòtoprens nap raple ki semèn sa lanse yon manda dèyè jij Wendelle Coq Thelo pou enplikasyon prezime l nan lanmò prezidan Jovenel Moise. E jodi an nou plis pase 20 jou aprè zak sasinay trajik sa, nan sans sa genyen ankèt ki ap pouswiv nan nivo entènasyonal la tou men genyen yon repòtaj ki pibliye 26 jiyè 2021 an pa yon chèn amerikèn cnn ki li menm mete aksan sou anpil menas lanmò ak entimidasyon ki pa sispann fèt sou otorite lajistis k ap mennen ankèt sa a atravè yon ansanm dokiman yo jwenn bò kote pwòch ankèt lan. Jounalis ameriken yo soulinye anpil lakin yo di ki genyen bò kote lapolis ak lajistis nan peyi Dayiti. Ansanm dokiman chèn televizyon. Ameriken an rekipere yo montre tou genyen temwen esansyèl ki disparèt, sa ki riske konplike travay anketè yo. Luckson Sainville, korespondan nou depi nan peyi Etazini ap retounen sou diferan pwen esansyèl jounalis yo soulinye nan kad travay ankèt sa a nan peyi Dayiti. Pou rive pwouve tout antrav ki genyen nan ankèt la, cnn bay plizyè pwen enpòtan. Dabò, kesyon ki gen pou wè ak entèdiksyon ki te genyen pou pyès moun pa t travèse espas kot krim nan te fèt la nan dat 7 jiyè 2021 an. Jijdepè Carl Henri Destin ki te rann li sou plas, deklare bay chèn amerikèn nan ke li menm ak lòt moun ki te akonpanye l pa t jwenn otorizasyon rapid vit pou rantre nan zòn kote yo te atake Jovenel Moïse vè inè di maten. Nan nivo sa a, jij la pa t ka fè anyen, paske yo te entèdi l rive nan perimèt lapolis la pandan plizyè èdtan. Jij depè a rapòte bay cnn lapolis te di l espas krim nan poko fin klè, yo poko ka pèmèt li penetre pou al ranmase prèv yo. Mwen te oblije tann jiska dizè nan maten, se nan moman sa a yo ta pral fè m konnen gen polisye nan espas la, se kounya mwen ka rantre nan rezidans prezidan an, Se sa Carl Henri Destin fè konnen. Selon medya ameriken an, divès sous pwòch ankèt la montre gen anpil mankman nan pwotokòl ki te dwe mete pou sa, sa ki ka gen konsekans sou eleman enfòmasyon esansyèl yo nan rapò ankèt la. Men tou, sous cnn pale ak yo rapòte, Anketè lajistis ayisyèn yo te mande plizyè fwa pou ba yo gade imaj ki soti nan kamera siveyans anndan kay Jovenel Moïse la, sa pa t janm rive fèt. Yon lòt bò, gen lòt sous ki di jounalis yo, ajan FBI ki te rann yo nan rezidans prezidan an kèk jou aprè asasina a, te sezi lè yo jwenn yon bann prèv alòske lapolis ayisyèn te deja pase nan kay la. Nan sans sa a, anketè FBI yo te menm poze tèt yo kesyon Poukisa yo pa t janm dekouvri prèv sa yo? Anplis de feblès ki genyen nan ranmase prèv ak endis yo, cnn pale tou de disparisyon temwen kle nan asasina a. Divès sous pwòch ankèt la konfime bay chèn amerikèn nan ke ajan ki t ap bay prezidan an sekirite yo, ki te dwe ototal 24 jou swa a, te deplase oubyen jwenn otorizasyon pou kite espas la avan menm yo tande yo. Lè m rive nan kay la, pa t gen okenn polisye nan kabin sekirite a jan sa konn ye chak jou. M pa t menm gen posibilite pou m pale ak yon ajan ki te sou plas pandan atak la, se eksplikasyon jij de pè a bay jounalis yo. Men selon yon rapò ki tonbe anba je jounalis cnn yo, Carl Henri Destin te sèlman kesyone Jean Laguel Civil, kowòdonatè an chèf sekirite prezidan an, ki li menm jwenn arestasyon l lendi 26 jiyè a nan aprèmidi. Pandan tan sa a, divès dokiman jounalis ameriken yo jwenn pèmèt yo konfime ke gen plizyè otorite nan lajistis ayisyèn k ap resevwa menas lanmò depi kòmansman ankèt la, sa gen 2 semèn. Carl Henri Destin, jij depè ki ofisyèlman te fè konsta legal yo nan rezidans ansyen chèf leta a, oblije lage nan mawon 2 jou sèlman aprè asasina a. Nan moman map pale avè w la mwen pa lakay mwen. Mwen oblije kache yon kote pou m pale avè w, se sa Destin di a cnn pandan l tap montre yo plizyè apèl lap resevwa nan telefòn kote gen endividi ki pa idantifye kap menase l. Grefye kap travay nan ankèt la yo menm tou ap sibi menm menas yo. Marcelin Valentin ak Waky Philostène se 2 ofisye jidisyè ki konsène. Waky, Nou diw sispann fouye kay moun yo ou derefize, nou diw retire 2 non nan lis la ou pa vle, pa bliye nap veyew, preparew pou resevwa yon bal nan tèt ok, nou baw yon lòd ou menm wap fè afè paw, sa a se youn nan mesaj menas yo voye bay Philostène ke jounalis cnn yo jwenn nan plizyè dokiman ofisyèl. Grefye yo kite pè kou chat te oblije depoze yon plent nan lapolis epi ekri yon lèt a minis jistis la pou mande l garanti sekirite yo. Selon rejis ofisyèl plent yo ke cnn rive jwenn, endividi k ap rele grefye yo egzije yo pou ba yo enfòmasyon sou ankèt la epi yo menase Valentin pou touye l si l refize ajoute sèten non nan rapò a epi modifye deklarasyon temwen yo. Mwen wè ou kontinye ap fè rechèch nan dosye prezidan an, mwen rele w ou pa reponn, men pa bliye mwen konn tout kote ou pase, se sa endividi ki rele a di grefye a. Komisè gouvènman Pòtoprens lan Berdford Claude k ap mennen afè a, li menm tou ap sibi entimidasyon. Tout moun ap resevwa menas, menm mwen menm pa epanye, se sa chèf pakè kapital la deklare bay cnn. Lòt eleman ki atire atansyon chèn amerikèn nan, se deplasman kadav kolonbyen ki te tonbe nan echanj katouch ak lapolis yo. Divès sous ki pwòch ankèt la deklare yo doute ke pwotokòl ki ta dwe aplike nan kad tretman prèv ak manipilasyon sèn krim nan te respekte. Selon sa cnn rapòte, plizyè dokiman ministè jistis ki gen dat 8 jiyè montre gen 2 ofisye nan lajistis ki te konvoke pou vin egzamine kadav 2 sispèk bò yon pòs polis ki twouve l tou pre rezidans ansyen prezidan an. 2 sispèk sa yo se Mauricio Javier Romero ak Girardo Duberne Capador ki akize kòmkwa se yo ki ta rekrite tout prezime asasen yo. Kadav yo te deplase soti yon kote al nan yon lòt kote. Daprè rapò a, sou kò Romero te gen san, e sa pwovoke divès entèwogasyon sou fason l te mouri. Anketè yo te jwenn Kolonbyen sa a blese dèyè tèt. Selon ekspè ak pwofesyonèl nan kesyon dwa cnn te kontakte, lefèke yo deplase kò yo epi pèmèt destriksyon prèv esansyèl yo kapab pwovoke gwo magouy sou sèn krim nan. Anketè yo te dwe poze kesyon ak moun ki te patisipe nan modifye sèn krim nan pou konnen si yo te gen rezon valab pou fè sa, se sa ekspè yo di. Pou yo menm, li posib pou yon senp neglijans oubyen yon pwoblèm òganizasyon nan sistèm jidisyè ayisyen an vin veritab obstak nan ankèt la. Pandantan sa, manda, avi de rechèch, entèdiksyon de depa ap simaye an Ayiti. Otorite yo di yo lage koukouwouj dèyè moun ki bay lòd komèt zak sa. Ozetazini, spesyalman nan leta Florid, nan zòn Weston, madi 27 jiyè a, ajan FBI te debake nan rezidans prive Walter Ventimiglia ki gen non l site nan ankèt la. Sitwayen sa ki se pwopriyetè konpayi ki rele Worldwide Capital Lending Group, akize kòm moun ki ta debloke lajan bay Christian Emmanuel Sanon pou te finanse operasyon sa ki abouti ak asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Kounya, grenn kesyon anpil moun ap poze, Kilès ki ta gen enterè pou ankèt la pa abouti? Depi Leta Florid Ozetazini. Luckson Sainvil pou Caraibes FM. Mèsi anpil Luckson Sainvil. Trè trè bèl repòtaj. Tout men felisitasyon. Sa vle di ke nan repòtaj Luckson Sainvil lan. li fè sètèn remak, e remak sa yo nou pa ta sipoze pran yo alalejè, fò n ta pran yo an tout konsiderasyon posib. Men mwen menm pral pi fon, men menm kòm je fon kriye davans, e nou wè nan dènye tan sa yo m trè pwofetik, m trè pwofetik, e anpil nan bagay ke m di yo nou wè yo pa vre? M se te premye jounalis ki ekri lè m tande se kolonbyen ki enplike nan asasina prezidan Jovenel Moïse m te di gen yon travay ki pou fèt. Ki travay m te mande Guerrier, m te ekri l sou paj mwen. M te di moman opòten pou lapolis nasyonal dayiti, le sekretè deta a la sekirite piblik, le ministè de la jistis de mon peyi founi dè esplikasyon klè, y konpri Jouthe Joseph, pou yo founi dè esplikasyon klè e presiz avèk otorite nan dcpj yo, otorite nan lajistis yo. Paske, kèlke semèn avan Jouthe pèdi pòs li, Jouthe te poste sou paj li, yo jwenn dezakò,